Nap di bonjou bonswa avèk tout moun ki avèk nou jodia pou yon lòt fwa ankò nan lòt video sa a. Non pam se Emmanuel Delhomme se yon plezi pou mwen poum ansanm avèk nou chak jou. Menm lè jodia se pa twòp kontantman ke nou genyen kelkeswa moun kap viv sou tè sa a, nan moman ke nap pale a mpa kwè ke'w kapab twò kontan pase sa. Menm lè ke'w pa afekte dirèkteman men kanmenm lè wap gade yon pwochen ou yon zanmi'w yon fanmi'w Sa pa ka fè w plezi. Jounen jodi a, ke n ap gade sa k ap pase atravè lemond antye, nou pap sèlman di Etazini. Lè ke n ap gade kantite moun ki malad, plis ke 74 milyon moun enfekte avèk yon viris, plis ke 1 pwen 65 milyon moun mouri nan planèt la. Nan Etazini sèlman, kote ke m ap evolye a, plis ke 17 milyon moun enfekte. Plis ke 307 mil moun deja mouri. Sa pa ka fè w plezi. Men kan menm si ke nou la se gras Bondye. E an remèsi Bondye pou n di Bondye mèsi. Se pa bon nou pi bon. Men se pa la gras ki fè ke nou la. Men konbyen moun ki mouri. Ou te ka youn ladan yo. Kisa w ye ki fè jounen jodi a ke w ap viv? Annou apresye sa. E gen moun k ap kontinye ap mouri toujou. E menm lè ke deja gen yon vaksen ki prè, ki disponib Etazini. Men se pa tout moun ki kwè ap gen chans pou yo jwenn vaksen sa a. Ann di l ke vaksen sa a li rive sou mas pèp la, gen anpil lòt moun k ap mouri toujou. Ann pran anpil prekosyon. An nou evite sòti si ke nou pa reyèlman bezwen, spesyalman an piblik, an foul, kote ke w ap fwote avèk lòt moun. E si ke ou genyen pou sòti, pa bliye mete mask. Tout sa ki enpòtan, tout rankont ki pa twò enpòtan, evite yo. Until ke nou kapab rive lè pou nou pran vaksen an. Nou wè ke kantite vaksen ki deyò a se pou moun kap travay, essential worker yo, pa egzanp nurse, doktè, moun kap travay lopital yo, moun kap pran swen malad yo se yo menm yo bay priyorite, se yo menm ki gentan pran vaksen an. Apre sa yo pral ba li ansanm avèk pa egzanp pwofesè lekòl, polis, moun ki nan relasyon piblik, se moun sa yo ki yo pral bay li. Apre sa, li pral nan nursing home pou moun ki malad yo, pou moun kondisyon sante yo pa twò byen ki nan nursing home yo, se yo menm ki pral jwenn l. Plis sa si li rive sou moun ki gen plis ke 65 an, avèk lòt moun ki gen yon konplikasyon nan sante yo. Apre ke l ap rive sou tout moun nèt, paske poko gen disponib pou tout moun jwenn. So se pezape y ap vin avèk enpe, e chak sa yo ki vini an, yo detèmine men kiyès k ap jwenn li anvan. Nou tande gen anpil ayisyen kap pale de vaksen sa a, kap pale mal de li. Men se trè malonèt pou m tande lè yon ayisyen kanpe lap pale, lap repete sotiz ke li tande nan bouch lòt moun. Epi li menm lap repete menm sotiz sa yo. Kap di yo vin avèk vaksen sa a se pou yo kapab tiye moun, se pou yo ka gen kontwòl moun. Yo bal tout koulè nèt ki genyen. Dèfwa nou jwenn se kretyen, kretyèn, moun k ap di yo se sèvitè de Dye, pa egzanp, rankontre anpil Temwen Jewova, nou pap fè diskriminasyon, ki di ke yo pap pran vaksen sa a. Dan lekòmansman, yo di vaksen sa a fèt abaz de san, yo menm yo pa mele nan bagay konsa. Apre sa, yo bay chak jou y ap vin avèk yon lòt koulè. Men nou jwenn se moun ki gen Bib nan men yo k ap preche moun, k ap di piga w bay manti, piga w. di sak pa verite e se yo menm ankò kap repete menm sotiz sa yo ke yo tande lòt payen sa yap rele payen an ap repete epi yo menm ki sansi ta sipoze yon limyè ki ta sipoze yon gid e se yo menm kap repete menm sotiz la so sa sèlman fèm paka kwè nan yo twòp ankò jounen jodi a nou nan yon pandemic kote ke gen konbyen milyon moun kap pèdi lavi yo. Bondye fò gras li mete w etazini. Gen peyi ke w tap ye ou tap mouri ou pa tap menm gen espwa menm ou tap jwenn vaksen an. Men nou nan yon peyi kote ke gouvènman ap panse pou nou, nou gen yon pakèt syantis kap travay maten e swa san dòmi pou yo te kapab reyalize vaksen sa a jiskaske pou te kapab jwenn li pou di w pap pran l. Se byen malonèt. E se moun sa yo dèfwa kap trete tèt yo de lidè, se moun sa yo ki gen dè milye moun kap swiv yo. Epi se jan de sotiz sa yo kap soti nan bouch yo. I mean de jou an jou yap fèm pa kwè nan protestan sa yo twòp ankò. M kwè nan Bondye. Men gen anpil fo lidè deyò a kap manipile moun. Ann eseye pa youn nan moun ke moun sa yo ap manipile a. Di Bondye mèsi ke w ta viv Etazini. Ke ki gen yon vaksen ki disponib pou ou. E antan ke nap pale a la a, gen yon pakèt gwo moun nan peyi a ki poko menm ka gen chans pou yo jwenn li. Sa vle di si ke yo te bezwen tiye moun, e nan mas pèp la yo tap voye l. Sa vle di gen yon pakèt moun, prezidan peyi a poko jwenn vaksen. Prezidan eli a ki se Joe Biden ki pral prete sèman l 20 janvye 2021 an. Prezidan an plas la Donald Trump, tout moun sa yo poko vaksine. Men ou wè yo bay priyorite ansanm avèk moun kap travay nan domèn sante. Nou wè premye moun ki pran vaksen an se yon nwa ke li ye, se yon nurse, New York. ki volontèman pou l vin pran n. Wè ke li fyè pou l santi ke yon bagay bilyon moun ap tann e se li menm ki premye gen chans pou l pran l an premye. Moun sa byen plase pou l ta konnen ke vaksen sa pa bon pou l pa ta pran l. Men, moun sa yo pa pale konsa. Doktè yo, syantis yo, tout moun ki an tèt gouvèneman k ap deside, m kapab di w yon moun k ap ki prezidan Etazini se yon moun k ap deside pou tout rès mond la, li kwè nan vaksen an. Men sèlman yon seri de moun ki pa ka manje, ki pa ka itil tèt yo anyen. Se leta k ap ba yo manje, k ap ba yo food stamp, k ap ba yo swen, tout bagay gratis, se moun sa w tande k ap pale, k ap di w wi vaksen an pa bon. Ki sa nou fè? Menm lè lòt nasyon ap di l men nou menm Ayisyen, pou pale konsa, anmyy, li rèlman fè tris. Se pòkò m ta swete ke nou menm k ap gade videyo a, nou menm ki toujou ap swiv mwen, nou pa konpòte nou konsa, nou pa panse menm jan avèk moun sa yo, nou pa swiv yo, lè vaksen an disponib ke m ankouraje tout moun nèt ki nan peyi a ke w te malad ke w pa malad pran nan. Paske nou wè ki valè moun k ap mouri jounen jodi a. Si Bondye ka bay lòm ase konesans pou yo kapab fè de rechèch pou yo kapab vin avèk yon seri de tretman pou nou, min, an nou apresye sa. Men kòm chanèl sa a se pa de sante ke nou vin pale ladan l, nou pa kalifye, nou pa gen pyès kalifikasyon pou n ta pale de sante, n ap kite travay sa a pou moun ki pi byen kalifye pase nou fè l. Men s on chanèl ke nou plis fokis sou finans avèk devlopman pèsonèl. E nou pa t kapab pa fon ti pale sou sa k ap pase a paske s on bagay ki afekte tout moun. E youn nan bagay ke m te vle vin pale de li ankò, se de Care Act la, ki te siyen 27 mas 2020 pa Prezidan Donald Trump ki te vin lwa nan peyi Etazini. Kote ke lè Kowonaviris la te parèt, li t ap fè anpil ravaj, enben gouvènman ameriken an, yo te kanpe, yo te deside pou y ap panse pou pèp yo. Konparativman avèk yon seri de lidè nou gen nan lòt peyi ki pa kè de pèp yo ki sèlman kè de pwòp tèt yo e nou menm ayisyen nou konnen sa trè byen. Enbyen yo te si yon stimulus package ki se 2 pwen 2 trilyon dola pou yo te kapab reponn avèk yon seri de bezwen moun nan. Kote ke tout moun te gen chans pou te ale nan unemployment pou yo te peye w chak semèn nan. Menm lè ke w t ap travay ansanm avèk tèt ou menm lè ke w pa janm te kapab kalifye yo te fè l disponib pou tout moun touche unemployment. Non sèlman w ap touche an unemployment, pa egzanp, yon moun ki pa t janm travay, apre si ke ou mande pou yo retire taks nan kòb y ap peye w la, si ke w abite nan state New Jersey kote ke m ap viv la, chak state yo diferan, si ke w abite nan, gen state ki bay plis, gen ki bay mwens, men yon moun ki abite nan New Jersey, apre yo pran taks sou ou, y ap ba w omwen 208 dola. Epi gouvènman an ankò li te gen yon ekstra 600 dola ke l t ap bay ki te ekspire 31 jiyè, ke non sèlman ke si ke w t ap touche 208 dola sa, yo te ba w yon ekstra 600 dola, vin fè 800 dola, 808 dola chak semèn, pa mwa non, pa semèn. Ki lòt peyi ankò? Konbyen Ayiti te bay? M pa konn si yo te bay. Men yo pa t bay 808 dola. So, menm lè sa a tou, 600 dola te vin fini, yo kontinye ap peye an unemployment. yo te vin pase on on yo te vin bay on lòt 300 dola pa semèn pou 6 semèn ki te 1800 dola e anpil moun te resevwa kòb sa a an foul nan on lanp sòm yo te voye l ba yo. So m panse ke si ke n ap viv Etazini, I mean, sa a se on blessing ke l ye. Bondye beni nou. Nou pa t fèt nan peyi a, li pran nou vin depoze nou la ki fè ke nou kapab ap jwi yon seri de privilèj. Ann montre ke nou apresye sa, paske peyi a pa dwe nou anyen. Sou si ke yo fè l, se yon gwo bagay ke li ye. Men gen anpil moun, jounen jodi a, anviwon 13 milyon moun, ke anannpayment benefis yo pral ekspire nan fen mwad desanm nan la a. Jodi a se konbyen? Jodi a se 16, sa vle di nan fen mwad desanm nan la a, anviwon 13 milyon moun pap konn kote yo gad. Yo pap gen travay, moun ki tap trav ansanm avèk tèt yo ke ki pa kapab pèfome ankò, ki pa gen kòb kap antre. Antil ke gouvènman an li deside pou l fè yon lòt bagay, pou l ba nou yon lòt, m pa konnen, nenpòt sa ke yo ap fè a, men apati de fen mwad desanm nan la, rive premye janvye, enbyen gon pakèt moun ki pral afekte. Plis ke 13 milyon moun pap touche ann anplwaymant ankò. E lòt bagay ankò ke ki te nan kè ak la, anpil moun ki te lwe kay ki pat kapab peye ki te pèdi djòb yo, menm lè ke yo pat peye kay, mèt kay la pat kapab mete yo deyò. Yo te gen yon pwoteksyon, eviction protection, ki tap fini nan fen mwad desanm, nan 31 desanm 2020. Sa vle di ou te gen dwa deside depi mwad avril, me, jen, jiyè, out, septanb, oktòb, novanm, desanm ou pa peye rent, mèt kay la pa gen anyen ke l kapab fè. Spesyalman si mortgage la li te back by federal, li jis pat kapab bon menm lè l pat bat bay federal li pa kapab mete w deyò so sa se pwoteksyon gouvènman an te bay paske yo pa vle ke pou tout moun nan panik yo mande pou tout moun ret lakay yo depanse ke w pa yon essential worker ou pa ka al travay si travay w a fèmen tou ebyen antan yo di w ret lakay ou a fòk yo te bay yon èd tou sonje ke n ap viv etazini nan yon peyi ki si rich èd sa yo te gen pou l te fini 31 desanm 2020 men yo expand li Sa vle di yo pouse l pou jiska 27 mas 2021 pou moun ki lwe kay yo. Sa vle di mèt kay sa menm lè w pa janm peye l, li pa gen pyès aksyon legal li kapab pran kont ou pazapre 27 mas 2021. Li pa ka vin fèmen pòt sou ou, li pa ka vin joure ou, li pa ka chanje kle, li pa ka mete w deyò. Se Etazini. Li pa menm ka vin pale lèd avè w pou kòb. E m konnen ke gen anpil Ayisyen ki vin isit ki pa respekte lwa. M aprann ke gen Ayisyen k vin isit ki fèmen pòt kay sou moun. Sa vle di moun sa yo m pa konn kiyès yo ye. E si w ta yon moun ki viktim de yon mèt kay ki ta vini fèmen pòt sou ou, ta soti, lè w vini ou jwenn kle nan pòt, menm lè se yon chanm kay li te lwe w, ou rele polis y ap arete l menm kote a sur le champ. Paske sa l fè a li totalman ilegal. M konnen gen Ayisyen ki fè l, ki vin isit, ki panse ke se ann Ayiti ke y ap viv, yo fè pwòp lwa pa yo, yo fè pwòp afè pa yo, enben e sa k fè gen prizon Etazini. Si ke w se youn nan moun ki viktim de yon mèt kay ki deside pou l egzèse lwa a pou kont li, pou l anfòse l, pou l fèmen pòt sou ou, ke ou te lwe yon chanm kay nan men l, ke se yon apatman ke w te lwe, ke ou te siyen yon lis avèk li, ke ou pa t siyen pyès papye avèk li, dayè menm si se yon adòmi yon moun te ba ou lakay li, ou pa peye l, li ba w adòmi, apre 30 jou ou fè nan kay la, li pa ka mete ou deyò nenpòt ki jan ankò. Si ke li ta nan yon pozisyon li ta bezwen pou sòti, San ke w poko prè, moun sa sipoze ba w kòb pou w al yon lòt kote. So li pa kapab mete w deyò. M vle ke si n ap viv Etazini fò n konn dwa nou. Pa kite moun fè nou mechanste. Men lè ke nou pa konnen, n ap viv nan inyorans, li fasil pou moun pran avantaj de nou. Spesyalman lè ke nou gen yon seri de fo lidè k ap manipile nou, ki pa la pou l enstwi nou, pou l edike nou, k ap fè nou pè, k ap di nou yon seri de bagay ki pa reyèl, enben m panse se responsablite pa w pou chache konnen kisa pou w fè pou w pwoteje pwòp enterè ou. Men kounye a la, si ke yo di mèt kay la pa ka mete w deyò. Men gen moun k ap di men si ke m achte kay mwen, m gen mortgage pou m peye epi m gen yon moun ki pa peye m pou leta di m m pa ka mete l deyò. E bank la, kisa bank la ap di avèk mwen tou? Wi gouvènman an konnen sa, enben sa k fè yo te vin ansanm avèk nan kè ak la tou, m te gen sa yo rele w mortgage forbearance. Kote ke dènye videyo m te fè a m kwè m te pale de mortgage forbearance. Jiska prezan nou nan mwad desanm 2020, si ke gen yon moun ki an difikilte pou l peye mortgage li, si ou pat antre nan pwogram nan, m konseye w rantre ladann. Li pa yon move pwogram, gen anpil moun kap fè nou pè, kap di nou wi si nou antre ladann nap pèdi kay, yap pran, se pa vre. Sa se gouvènman an ki pase lwa l ki di men kisa pou w fè, depi ke w fè l, li paka afekte w nan pyès sans. Ou antre nan mortgage forbearance, ou ka fè 360 jou ki se 1 an san ke w pa janm peye mortgage. Si ke w an difikilte pou peye mortgage ou, fè li. Si ke w pa konn ki an pou w fè l, pa annik rete pou w pa peye l. Fòk ou aplike pou Mortgage Forbearance la, e bank la li pa kapab di w non, spesyalman si loan ou an, mortgage ou a, li back by federal. So ankò gen bagay nou bezwen konnen. E pou m eklèsi sa ansanm avèk nou, ann di yon moun kite loan apatman nan men yon moun. Depi mwad Me, Avril, Jen moun nan deside, bon li di w ok m pa ka peye. Li pa janm peye mèt kay la. Li pran de zel lap rèl di wèl m pwoteje gouvènman an pase lwa ki di mèt kay pa gen dwa mete m deyò. Ou fè 6 mwa, ou fè 8 mwa nan kay moun nan. Ann di kounye a la lap ekspire 27 mas 2021. Kisak pral pase 29, 27 mas 2021? Eske kounye a la wap di ke ou pa dwe moun sa? Si ke w te konn ap peye moun sa 1000 dola pa mwa, ou fè 8 mwa nan kay moun nan ou pa peye l. Sa nou pap renmen tande l, but se konsa ke l ye. Ou te fè 8 mwa pat peyel ou dwe moun nan 8000 dola yes sa ou tande a se sa ou dwe mèt kay la 8000 dola fòk ou peyel. Menm konnen gen moun la k pral di men kijan m pral fè peyel bon ou te siyen yon lis ou te aksepte pou te peye moun nan gouvènman an di ok nan moman sa nou paka mete moun deyò paske moun malad nou pa vle pou plis moun vin enfekte bay moun nan yon ti break annatandan ke tout bagay fini men kilè ou ka kòmanse mete moun nan deyò E sa k fè nou pral wè apre mas 2021, gen yon pakèt mèt kay ki pral rele tena yo nan kot. Si s on moun ko te lon apatman nan men l, se bagay nou te fè an zanmitay, nou pa t gen pyès papye ki te siyen, ou pa t bay moun nan enfòmasyon, se pa t nan ofis ke w t ale, petèt moun sa a gen dwa pa gen twòp bagay ke l kapab fè. Pa egzanp, moun nan ka rele w nan kot, yo mete w deyò. Men, ann di back rent sa yo ke w dwe moun nan, ou te fè 8 mwa nan kay moun nan a 1000 dola oubyen 8 mwa a 2000 dola ki ba w 16000 dola, ou still dwe moun nan. Si ke nou te fè yon bagay an zanmitay, well, chans la moun nan ap pèdi kòb sa a. Si w pa deside peye l, li p ap jwenn li. Men si ke w t ale nan ofis, ou te siyen yon lis ansanm avèk ofis la, ou fè 8 mwa w pa t peye l, kounye a la a, An n di, fen mas 2021, yo deside rele w nan kot, kot bay lòd pou yo metode yo vin fè enpòt sou ou, enben si w te dwe yo 7, 8, 9, 10 mil dola, ou stil dwe yo l. E pa paske w sòti a ki vle di ke w pa dwe l. Menm lè kot metode yo, ou stil dwe l. E moun sa a gen enfòmasyon, li gen non, li gen sosyal ou, te siyen yon lisansyeman avèk li, yes, li kapab pouswiv ou legalman. pou l fè w peye l, menm lè w pa rete nan kay la ankò. E si ke w pa peye l, l ap ripòte nan kredi w, l ap afekte w, yo kapab mete yon judgment against ou. Si w gen nenpòt kòb labank, yo ka sezi l. Ou gen byen, paske ou dwe moun nan, legalman fòk ou peye l. So m vle pou nou konprann, paske gouvènman an te di yo ke nou pa, si ke nou pa peye yo pa ka mete nou deyò, m pa vle pou nou panse tou se dwe nou pa dwe. Yes nou still dwe kòb la, fòk nou peye l. Ankò, mwen di w, si ke moun nan pa t ba l pyès enfòmasyon, m te fè yon bagay an zanmitay, bon menm lè sa nan konsyans ou konnen w dwe moun nan. Pil jan w kapab. E si ke ou gen yon eviksyon, w ale nan kot, kot ba w yon dèle pou peye, ou pa gen kòb la pou peye, epi yo di w pou sòti. Si dat la pase, ou pa sòti, gen yon cherif k ap vin fèmen pòt la. Mèt kay la pa ka vin nan kay la. Se yon cherif k ap vini. E ou menm tou, avan dat la, si ke w poko jwenn yon kote, ou ka retounen bak nan kot la ou mande w ekstansyon. Men si kore to pa fè anyen, yè swa plivan maten konsa, yap vini. Si gen moun nan kay la yap mande pou nou sòti, pou yo fèmen pòt la pou yo lakle. Se kot kap vini? Ou pa vle sòti yap arete w epi yap fèmen pòt la. So m pa kwè yon moun ap viv Etazini ou ta panse ke ou entelijan ase pou cherif ta vini pou ta di w pap sòti. Ebyen, nenpòt jan ou vle sòti a, yap arete w, yo pral fèmen w nan prizon epi pòt la ap still fèmen. Sa pa vle di mèt kay la ka antre anndan an. Se kot kap bal pèmisyon kilè poul antre. E mèt kay la tou se ke tou yo vin fèmen pòt la tou ou menm ou antre avèk gwo ponyèt ou tou ou menm tou pral nan prizon. Sonje ke nap viv nan yon peyi ki gen lwa. So m ta swete ke nou pa viktim paske nou pa konnen sa ke nap fè. Pou mèt kay yo tou ki aplike pou sa lo mortgage forbearance yo fè 1 an ke yo pa peye. Eske kòb sa ou pa dwel tou menm jan moun ki lwe kay nan monan li stil dwe 1 an ou menm tou ou stil dwe bank la si ou te konn peye mortgage ou 2000 dola pa mwa ou fè 1 an ou pa peye sa vle di ou gen 24 mil dola ke ou save gen moun ki stil pa peye menm lè ke moun nan tap travay li deside ou l pa peye ke m te ankouraje anpil moun mèt fè sa si ke ou gen yon lòt bagay ou bezwen fè enbyen ou pap gen pou peye bank la apre Mortgage Forbearance la ekspire, paske anpil bank yo se sa yo ta prefere, defwa yo konn fè w siyen papye ki di wi ke w aksepte apre 1 an w ap peye tout 12 mwa an full, ke m konnen pou anpil moun sa li sèlman pa posib. Oubyen Bank la di w ok si ke w pa ka peye l an full chak mwa peye w ap mete mwatye mwa sou li so w ap pran 2 zan pou peye m 1 an. Ankò sa se pa yon bon opsyon ke li ye piga nou aksepte si bank la mande nou l. Oubyen bank la ka mande w pou fè yon modifikasyon. Ki ankò pa yon lòt bagay ankò. Oubyen gen bank tou ka di w al ou pa ka peye l, l ap fòklo sou ou, l ap ba w presyon, l ap mande w si w vle fè yon short sale pou mete kay la pou vann, ankò pa aksepte l. Ki opsyon pou aksepte? Mande bank la pou l voye 1 an sa a nan fen mortgage la. Anpil fwa lè yon moun achte yon kay Etazini, ou pran yon mortgage pou 15 an oubyen pou 30 an. Men, pa gen anpil moun ki pran mortgage 15 an, plis moun pran mortgage 30 an. Enben si ke w te achte yon kay ou te gen 10 zan nan kay la ou rete 20 an, enben ou ka di bank la enben ok 1 an sa a voye l nan fen 20 an an. Lè m ta sipoze fin peye kay la nèt enben m ap rete yon lòt 1 an ankò pou m kontinye peye. Lè sa a ou p ap menm santi anyen. So nou te fè yon videyo nou te eksplike kijan sa fonksyone e yon moun ou bezwen èd mwen tou ou kapab toujou kontakte m m ap ede w. Ok sa a se pou mèt kay ki gen. Mortgage Forbearance, ou kapab pran 1 an ou pa peye mortgage la. Bon, kounye a la, nou p ap rete twòp sou sa, se pa sa ke nou te vin pale jodi a. Men nou rive nan fen ane 2020, nou pral antre nan nouvèl ane, ki sa nou pral gen pou nou fè? Nou wè ke sa k pase la a, gen yon pakèt bagay ki chanje, k p ap janm retounen bak nan nòmalite yo. Sa vle di jan moun te konn travay, anpil konpayi kounye a sa ke yo fè, yo vin panse yon lòt fason, ou ka rete lakay ou travay. Sa vle di lè ke ou rete lakay ou travay, konpayi sa yo pap genyen pou yo lwe yon seri de gwo ofis byen chè ankò. E sak fè nap gade nan state New York la, li pran anpil fwap. Paske rent te yon bagay ki te reyèlman egzajere New York, jounen jodi a konpayi yo Do kache lakay ou ka travay. Menm lè apre tout moun fil vaksine, ke pendemi an li disparèt, ebyen konpayi sa yo m pa kwè yap retounen bak nan nòmalite yo pou yal di ok vin nan ofis vin travay. So, on pakèt bagay pwal tou rete jan ke yo ye a la, mond la pwal chanje a jamè. Sa vle di, ou pa kapab panse menm jan ankò, sa di chak tan mond la chanje, ou menm tou ou sipoze tankou on likid, nan nenpòt sa yo mete w la pou tou pran fòm ni. Kounye a la fòk ou repanse. Gen yon pakèt travay ki disparèt, travay sa yo pap janm retounen ankò. Nou wè jounen jodi a la, gen yon seri de konpayi ki fèmen, konpayi sa yo pap janm reouvri ankò. Tout moun ap vann online, ou wè se konpayi k ap vann online yo, se yo menm k ap fè milyon, pou m pa di bilyon. So nou menm tou fòk nou kòmanse pa panse tou pou n di ok, men ki nouvo plan ke m pral fè, ki jan ke m pral viv nan peyi a? Ebyen, ki sa pou fè? Youn nan bagay ke m kapab di ou, best konsèy ke m te kapab bay tout moun k ap gade m la, Disipline tèt ou. Wè si kou mete disiplin nan vi ou, se youn nan pi gwo envèsment ke ou te kapab fè. Paske otomatikman ou met disiplin nan vi ou, ou pral wè ou pral gen plis kòb. Sa vle di gen yon seri de kòb ou te konn ap depanse san ke ou pat menm konnen kote kòb sa yo pase, depanse yo pap fèt ankò. Ou te konn pral nan plezi ap depanse kòb, ou pa al nan plezi ou disipline tèt ou, kòb se wap save yo. Ou te konn ap kondi machin monte desann pral kote ou pa bezwen. Lè sa, premyèman, Ou depanse plis kòb nan mete gaz nan machin nan. So si ke w sèlman soti avèk machin nan nan lè ke w bezwen sèlman, kòb gaz sa ou pral save yo. Non sèlman w ap save kòb, machin nan ou pral fè mentnens mwen souvan sou li, paske machin nan li p ap abime anpil, ou pa kondwi l anpil, ou p ap gen pou fè fren souvan ankò ladann, menm asirans ou tou ka fè l konnen ke w pa kondwi machin nan jan w te konn kondwi l la, ou te konn kondwi 12 mil may pa ane, kounye a ou redwi l a 8 mil may, ou pral wè ke yo pral chaje w mwens kòb pou asirans. Sa vle di sèlman w disipline tèt ou, Vòlè gon pakèt kòb ki pwal rete. Sa di se youn nan best investment ke w te kapab fè. Men lè ke w save kòb, pouki sa w moun save kòb? Eski kòb ou save la w al shopping avèk li? Non. So premye bagay nou bezwen fè, fè yon plan pou ane 2021 an, disipline tèt ou, mete disipline nan vi w. Kòmanse avèk yon ti bagay ki trè senp. Menm si son ou gen yon ti moun, kòmanse aprann li disipline. Pa egzanp, ke l te ti fi, ke l te ti gason, aprann li lè l leve nan kabann, pou l ranje kabann nan. Sa e pa yon big deal ke l ye. Ou menm ki granmoun tou ka fè l. Nou pap mande w pou fè yon gwo bagay. Si ke ou fè sa, m garanti w, ou fè l pou yon mwa, l ap tou rete nan ou menm. Depi w leve, premye bagay k ap vin nan tèt ou, fòk kabann nan ranje. Sa vle di, si ti sa ke nou pa kapab fè l, m pa mande n yon gwo bagay non. Gen moun la k panse ke m pral mande yo, non. Yon senp ti bagay. Poukisa ke lè w leve nan maten, premye sa ou fè ou ranje kabann ou. Ou ranje kabann ou byen ranje, ou sòti w al travay, menm lè ke ou pa pral travay. Lè ke w pran lari kounye a la, menm si jounen an ta pase ou pa reyalize twòp pou jounen an, omwen konnen w te gentan fè yon bagay. Ou te reyalize yon bagay, ou te gen yon kabann ke w te ranje. Lè w antre lakay ou, w ap gade ou te di ok, sa a se premye bagay ke m te reyalize pou jounen an. Anpil fwa nou pase jounen an nou pa reyalize anyen. So, kòmanse pa yon ti bagay ki trè senp avèk ranje kabann ou chak maten. Sa a se premye stèp la. Sa vle di, depi w kòmanse disiplin nan konsa, m garanti w, Lòt bagay ou bezwen fè, ou bezwen gen yon lè egzakteman pou w leve chak maten. Ou bezwen gen yon lè pou w al dòmi. Sa vle di, fè plan w pou jounen an, pou w di men kisa w ap fè e make sure ke w fè tout. Apre w fin disipline tèt ou, premye bagay n ap gen pou nou fè, se peye dèt nou. Ou sipoze konnen ki valè dèt nou genyen. Tcheke kredi nou. Al nan freecreditreport.com, kreye yon account, yap baw yon kredi report free pou tou le 3 konpayi yo, TransUnion, Equifax epi Experian. Nou bezwen gade konbyen kòb add tout dèt yo nèt. Kantite kòb ke l vini an, di ok, m pral peye tout nèt. Kòmanse a sa k pi piti a. Ann di ke ou gen yon konpayi ou dwe 300 dola, ou gen yon lòt ou dwe 800, ou gen yon lòt ou dwe 2000. Kòman sa 300 dola? Mete tout sou lis kòman sa sa k pi piti anvan, peye 300 dola, pase yon trè sou li. Di ok sa elimine, m pa dwe l ankò. Te m desann nan dezyèm nan. Fè nenpòt sa pou w gen, ou peye tout dèt ou. Poukisa? Depi w fin peye tout dèt ou, w ap santi kounye a w vin pi lejè. W ap santi kounye a la ou vin fyè de tèt ou. Menm bib la dil nan pwovèb 22 vèsè 7 li di w rich yo ap domine sou pòv yo, lè w nan dèt ou se esklav moun ou dwe a. Ou pa bezwen esklav pyès moun paske sa bib la di Bondye di li te voye Jezikri pitit li vin mouri pou nou pou l te ka peye tout dèt peche nou piga nou esklav pyès moun. So si ke w te kapab peye tout dèt ou nan ane 2021 an zanmi pa m ou pap konnen ki valè bagay ke w akonpli. Ou pap konnen ki sa ke ou fè la a. Nou konnen ke gen moun li pap posib pou yo peye dèt yo nan 1 an. Gen moun li ka pran yo 2 zan, gen moun li ka pran yo 3 zan, gen moun l ap pran 5 an, gen moun l ap pran 10 zan paske dèt yo anpil. Men, lè m ap pale konsa, m pa vle pou nou jeneralize l pou tout moun kap tande m ap di ok, m pral peye tout dèt mwen nèt. Non! Ki dèt ke n ap pale? Tout dèt pa egal. Si ko gon bon dèt, m pap mande w pou peye l. Si w gon bad dèt, yes peye l. Men, lè m di bon dèt, bad dèt, eski dèt gen afè bon nan dèt? Of course gen dèt ki bon. Pa egzanp, ban m eksplike nou yon dèt ki bon. M al nan yon bank la, m di bank la prete m 200 mil dola pou m al achte yon kay. M achte yon kay pou 200 mil dola. Bank la di m ok, mortgage ou ap 2 mil dola pa mwa. Mortgage, tax, assurance, tout bagay. Men, kay sa a, m ale m lwe kay sa a, Pou 3500 dola chak mwa m peye bank la 2000 dola, m gen yon lòt 500 dola pou m fè mentnens epi m gen yon 1000 dola k antre nan pòch mwen chak mwa. Eski dèt sa m pral mande pou peye l? Non. Dèt sa se yon bon dèt li ye. Sa k fè l bon? Paske l mete kòb nan pòch ou. E ankò, ann gade reyalite a. Èske se dèt pa w ke l ye? Non l pa dèt pa w. Poukisa? E pa w menm ki peye mògej la chak mwa. Kiyès ki peye l? E dèt tenan ke l ye. Sa a son bon dèt, paske dèt sa lap fè w rich. Si w gen yon dèt, chak mwa l mete 1000 dola nan pòch ou. Kesyon m ta poze w, konbyen dèt konsa w ta renmen genyen? O mwen m tap di w unlimited. Si m gen youn ki banm 1000 dola chak mwa, e si m gen 10? Lap banm 10000 dola pa mwa. E si m gen 100? 100000 dola pa mwa. E si m gen 1000? Lap banm yon milyon dola pa mwa. Nou tout bezwen plis kòb. Sa a son bon dèt ke l ye. Se pa de dèt sa a ke map pale. Men ki dèt ke map pale. Ou ale nan mòl la la, ou wè ki gen yon televizyon nan sèl. Ou al nan Best Buy, nenpòt kote a, ou di, Waw, gade yon televizyon. Televizyon an li mil dola. Hum, gen yon pwoblèm. M renmen menm bay mil dola a. Oubyen gade yon dènye laptòp. Gade dènye iPhone nan ki soti. Mil dola, m pa gen mil dola. But m gen kredi kat. M rale kredi kat mwen, m peye l. Sa se yon move desizyon. Otomatikman ke w fè sa, ou renonse ak libète ou. Ou vin tounen esklav. Sa a se yon move dèt ke l ye. Poukisa? Paske televizyon sa w achte pou mil dola, otomatikman yo ba w l, ou rantre lakay ou ansanm avèk li, li pa vo mil dola ankò. Si ke w ta gen yon pwoblèm, ou rele yon zanmi w la pou w vann li, se 200 dola l ap ofri w pou li. Paske televizyon sa a se yon liability ke l ye. Liability l ap souse ou, se liability ki fè moun pa ka rich, liability ap retire kòb nan pòch ou. Kounye a ou peye televizyon sa pou mil dola, pwoblèm nan se ou menm ki pral travay pou peye mil dola back, konparativman avèk kay la, se tenè ou ki t ap peye l pou, men televizyon an se ou menm ki pral peye l. Non sèlman w ap peye mil dola, kredi kat sa yo ka chaje w jiska 30 pousan enterè sou li. Yes, sa vle di bay de zam ou fin peye televizyon an, ou pa peye l mil dola sèlman, ou ka peye l mil desan, mil twasan. E lè w fin peye l pou mil twasan dola, li pa menm vo desan dola. E pa dèt sa yo ke nou bezwen fè. E sa k fè m di w si w te gentan genyen l, menm jan Bib la di, fè nenpòt sa pou w fè a, menm jan avèk yon zwazo k ap tray pou li chape anba yon chasè, pou w peye l pou w soti ladan l pou w kapab lib. Kòmanse sa k pi piti a, peye l. Al nan nèks la, peye l. Men, pou fè sa, li mande disiplin, li mande detèminasyon, gen yon seri de depans fòk ou diminye yo, e ekonomi ke w fè a pran ekstra kòb sa a voye li sou lòt dèt yo. Si w gen 3 kredi kat w ap peye, ann di w gen 4 kredi kat w ap peye, atlis fòk ou peye minimòm nan nan tout nèt, men gen youn ladan yo, si ke w te dwe 1000 dola, se pa minimòm non w bezwen peye. Si w ka efòt ou peye 3, 400 dola chak mwa pou w ka fin peye l, fè sa. Kon w fin peye l, atake dezyèm nan, epi Peye ekstra pou w ka fin peye l byen vit. Si se minimòm nan w ap peye, w ap peye kat sa a twa, kat fwa lavalè. So, si ke w ka fin peye tout dèt ou, ou ka met disiplin nan vi w. Zanmi pa m, ou mèt kòmanse pyafe paske bagay yo pral bèl nan men w. Enben kounye a la, imajine yon moun k ap viv, ou pa gen dèt w ap peye. M konprann l ap tou gen depans. W ap tou gen kay pou peye. Kay pa dèt. Kay se depans ke l ye. Gen yon diferans ant dèt e depans. Depans la, li nòmal. Chak mwa, ou gen depans pou w fè. Fòk ou manje, fòk. Depanse nan transpòtasyon, fòk depanse kote w ap rete a. Sa yo se depans. Men dèt se lè w gen yon kredi kat ke ou te achte yon bagay pou li, chak mwa ke w ap peye, ou achte yon bagay kredi, ou te finanse yon machin, se sa yo ki dèt. Ankò machin nan ankò, se yon dèt li ye paske machin nan si ke w ap fè Uber, w ap fè Lyft avèk machin nan, se machin nan k peye tèt li epi l mete ekstra kòb nan pòch ou, sa a se yon bon dèt ke l ye. Men si ke Ou fè yon dèt pou achte yon bagay se ou menm ki pral travay pou peye l, sa son move dèt. So n ap libere nou de move dèt yo, apre sa nou pral antre nan bon dèt paske move dèt la li fè w pòv, bon dèt la li fè w rich e nou tout bezwen rich. M pa konnen pou nou, mwen m bezwen rich e fòk mwen rich. Se pa yon kesyon de eske m ap rich non, se yon kesyon de kilè m ap rich paske m nan wout la, fòk m rive. E m pa vle rive pou kont mwen, paske si m rive pou kont mwen, m p ap pale avè w ankò. Moun rich pa byen a moun ki pòv. So pou nou ka rete zanmi, Fò w ka rich avè m, e se sa k fè ke tout sa m fè, m pataje l avè w. Men, lè ke w fin disipline tèt ou, ou peye tout dèt ou, ki lòt bagay ou bezwen fè ankò? Ou bezwen kòmanse envesti. Yes, fò w envesti kòb ou. Ou pa gen dèt w ap peye, ou gen plis kòb k ap antre. Kòb sa ou pa ka al mete yo labank. Labank pa t fèt pou moun al mete kòb. Se egare k al mete kòb labank. Moun ki entelijan se prete l al prete kòb nan bank pou l fè kòb sa fè plis kòb pou li. Enben kisa ke nou pral fè? Nou pral envesti. Lè m di envesti a, envesti ki kote? Paske kesyon sa anpil moun toujou poze m. Ki kote pou envesti? Premye kote n ap envesti ki pi fasil se stock market. E sa k fè nou wè ke anba video ke m ap lage yo m mete link, pa egzanp anba video sa m pral mete yon link Webull, si ke w ap

Sa son bon investment ke l ye. Imajine w, ann di ke ou ta yon moun ki pa gen chans menm. Tout sa w fè kont ou, ou envesti 100 dola, yo deside se 4 stak ki pi cheap la ke y ap ba ou, ki se 8 dola. Sa vle di, ou t ap fè 32 dola menm kote a. Ou mete 100 dola, yo ba w 32 dola sou li. Fè 132 dola. E 32 pousan ou gentan fè sou kòb ou a up front, avan menm ke w derape. Konbyen moun ou konnen k ap fè 32 pousan sou kòb yo pa ane? Pa gen anpil. Gen moun k ap fè 10 pousan, 10 pousan pa ane se yon bon investment ke li ye. Si w derape a 32 pousan, trust me, you on your way. E m garanti w li p ap 32 dola sèlman, paske sa se minimòm nan, ki se 8 dola a. Ou kòmanse nan stack. Pa egzanp, ou mete 100 dola nan Webull,

Envesti 100 dola, w achte stock, crypto, Weibo ap fè w kado 50 dola. Sa vle di si ke m voye link la ba ou, Weibo ap fè w kado 50 dola. Sa vle di ou fè 50 pousan sou 100 dola w la menm kote a. Youn la de ou fè 32 pousan, lòt la ou fè 50 pousan, kòm m di w. Men, Robinhood se yon sèl grenn nan l ba ou, depande si youn sa l ba ou a li vo 20 dola, enben w ap fè 20 pousan. Si l vo 30 dola, w ap fè 30 pousan. Si l vo 10 dola, w ap fè 10 pousan. Men, Itoro ap baw 50 pousan sou 100 dola la 50 dola epi Wibroz ap ba ou 4 stak sa vle di ou gen yon kote la pou kòmanse 300 dola m panse se meyè fason pou depanse 300 dola nan fen ane sa olye ke pou al shopping pou Christmas pou al achte kado pou al achte rad jounen jodi a moun pa sòti m panse 300 dola sa envestil nan futur ou nan avni ou ou pap regrèt e m sonje ke gen yon live ke m tap fè antan ke map fè live la m tap tcheke Paske m t ap ankouraje moun pou yo envesti. Gen moun ki di yo pa konnen, menm jan m di w ka envesti li nan stock market, konsa tou ou ka envesti l nan cryptocurrency. Gen anpil moun ki pa konnen ki sa cryptocurrency a ye. Ebyen si ke w ap viv Etazini ou pa konn sa cryptocurrency ye zanmi pa m, ou gen pwoblèm, chache èd. Bitcoin. Gen yon pakèt lòt ankò. Antanke m t ap fè yon live Epi lè map ankouraje moun pou envesti, m rale telefòn mwen tcheke, lè sa a m wè Bitcoin li te nan 6865 dola. Se te 20 avril 2020, nan yon live ke m tap fè la 20 avril 2020, si n al gade nan live la, yes nap wè l. M t achte Bitcoin nan. Antan map fè live la m rale telefòn mwen m achte l nan telefòn nan. 20 avril 2020, pri Bitcoin nan li te 6865 dola. 3 jou plita, 23 avril, m vin ap fè yon live ankò, kounye a lè m ap pale de Bitcoin m di ok, ou gen dwa envesti kòb ou jodi a nan yon semèn, 2 semèn kòb la monte. M di bay, m te mansyone pri a lè m t ap achte l la. Kounye a m di ban m al gade jodi a konbe Bitcoin nan ye. Le 20 avril ke m te gade pri a li te 6865 dola, m te achte ladan l. 23 avril, 3 jou plita, lè m gade pri a sou menm live la ankò, li 7530 dola. Wè li de 20 a 23. 665 dola monte sou li. Ebyen kisa m fè? M tou vann ni nan live la. Menm live la m vann ni. Pou m ka montre moun yo kliyan l fasil. Menm kote ou vann ni an, kòb ou disponib. M panse se yon erè m te fè tou wi. E sa k fè jounen jodi a lè moun di m konsa ke si m envesti nan stack kilè m ka retire kòb mwen, m di ou p ap janm retire l. Kite l la nèt. Gen k p ap konprann mwen. Banm bon ti egzanp. M sot montre ou yon bagay ke m te fè, demonstrasyon trè senp. M achte bitcoin nan 6865 dola 20 avril, 23 avril m wè l 7530, m vann li, gon yon diferans de 665 dola k monte sou li. Jodi a la, antan m ap pale a la, ou konn konbyen bitcoin nan vann? 21840 dola. Yon diferans de 14975. Ou pa panse m te vann twò bonè? M pa t reyèlman bezwen kòb la non, m te sèlman pou m te kapab montre nou antan ke m t ap fè live la. So m regrèt. Bon, m p ap di m regrèt paske m gen lòt kòb ki envesti nan Bitcoin. Semèn pase a, m gen yon moun ke m ap ede tou, epi se mwen k ap manage account li pou li. M di l, Well, kounye a, lè m wè Bitcoin ap pede monte monte, toutan l ap di m l ap achte bagay sa yo, m wè Bitcoin a 17 mil 700 dola. Epi m di, wè l te mal achte. Lè m gade sou akant li a, m wè l te gen 900 dola ki disponib. 17700 mache pou 900 dola pou li. M rele m di, a m wè bitcoin nan fè yon ti desann a 17000, m ap pale w an avril li te 6000 wi kounye a la m ap pale w la nan mwad novanb li 17000 lan. Kounye a m di ok m achte pou 900 dola pou li. Kounye a la pou m ka fè l fè l Confidence, Male sou akont pam nan, m achte pou 1000 dola tou. Inèd tan apre, m wè Bitcoin nan desann. M t achte pal la 17700, kounya la lè m al retcheke, yon inèd tan apre m wè li 17500, m di wèl petèt m t achte pal la twò vit. Enben mwen m achte pou 1000 dola tou, nan menm jou a. Lè l te nan 17000, m achte pam nan 17005, pal la 17007, jodi a la m di nou li 21840. E l ap monte toujou! Pou montre nou. Sa vle di, lè w envesti, menm jan l ka desann nan, konsa tou, men gen bagay ou envesti ladan l, li gen plis chans pou l monte ke l desann, si ke w reyèlman konn sa ke w ap fè a. Sa vle di, lè yon moun deside w ap viv Etazini, ou di ou p ap envesti, se kòmsi w te di konsa ke, m ap rete nan povrete pou m mouri pòv. That's it. Se sa w di. Depi w moun di w p ap envesti, se sa w vle di wi. Olye pou w di w p ap envesti a, di, m pran desizyon m pou m mouri pòv. M fè. Ve ak lamizè. E mwen, m di nou sa, m pap mouri pòv. E pou m pa mouri pòv, fò m envesti. Premyèman, m pa renmen travay. Poukisa? M konnen travay pa ka fè m rich. Si travay pa ka fè m rich, m bezwen rich. M pa ka ale nan travay. E m pa di yon moun k ap travay se yon move bagay non l fè. Non, ou pa fè yon move bagay. Okontrè, ou fè yon bon bagay. Pwoblèm gen, lè ou fin travay la, ou pran kòb la, ki sa ou fè avèk li? Sosi di m ap di w, lè ou fin travay ou pran kòb la, envesti kòb la. pou kòl pa ka grandi so sa vle di si ke ou gon djòb jounen jodia ankò di Bondye mèsi paske gen anpil moun ki wish ke yo ta gon djòb se pa djòb la ki enterese m men se kisa w fè avèk li so antan ke w gen djòb sa ke I don't care konbyen kòb ke w ap travay la li pa min anyen ou te gen dwa ap fè 500 mil dola pa ane epi yon moun kap fè 50 mil dola pa ane gen plis kòb pase w se pa kantite kòb ou fè a ki enpòtan men se kantite w kenbe a. Gen moun ke mwen konte kap fè 100 mil dola, 200 mil dola pa ane. Lèm mande konbe kòb ou gen save? Anyen. Konbe kòb ou gen nan investment? Anyen. Epi gon lòt moun ou tande kap fè 30 mil dola, li di ou chak ane li save 10 mil dola. Moun sa pi entelijan e moun sa lap rich avan moun kap fè 10 fwa la valè kòb pasel la. Sa vle di, si ke ou gen yon job ou di ok, sim gen yon job sa se pa sou rèv mwen map travay. Map travay sou rèv yon lòt moun. Se yon lòt moun map fè rich. Enbyen, mwen menm m vle fè tèt mwen rich tou. So poum fè tèt mwen rich, kisa poum fè? Fòm fon bagay. E kisa w bezwen fè? Ou bezwen envesti. Sa vle di kèlkeswa kòb ke w touche pa semèn nan. Ou touche 100 dola, mete 10 dola, met 15 dola, met 20 dola yon kote. Ou touche 10 dola, mete yon dola yon kote. Ou ka envesti yon dola nan stock market. Ou ka envesti 50 santim. Ou ka envesti nenpòt kantite ke w genyen. Yo pap di w non. Yon chè konpayi gendwa vann 1000 dola epi w di ok vann mwen pou 10 dola ladann. Yo pap di w non. Vann mwen pou yon dola nan 1000 dola a. Yap ba ou l. So, sa ki esansyèl la, ou envesti. Sa vle di, antan ke w ap travay la, ou di ok, ban m kreye yon dezyèm sous enkan m, paske ou pa ka konte sou travay ou a sèlman. Si ke ou fè travay ou a se san pou san enkan m ou, ou gen pwoblèm. Si san pou san enkan m ou soti de yon sèl kote, de yon travay, ou gen pwoblèm. Ki pwoblèm ou genyen? Paske travay la, jou ou pa al travay ou pa touche. Jou ou kouche malad, ou pa p touche. E lè ou kouche malad la, sa pa vle di ke ou pa p bezwen kòb, se lè sa ou pral bezwen plis kòb. So, kijan ou pral fè viv? So antan ke w ap travay la, kreye yon dezyèm sous enkanm. Kòmanse envesti nan stak. E lè ke w vin konprann li gen moun ki envesti nan dividend stak, kote ke antan ke w envesti nan stak la epi stak la ap peye w chak mwa ankò. Chak mwa gen kòb k ap antre san ke w pa vann share w yo. Pa egzanp nou gen AT&T ki peye nou, li te 7 pousan kounye a m wè l desann a 6 pwen anviwon 6 pwen 6 oubyen 6 pwen 8 pousan. Pa gen yon bank k ap ba w 6 pousan enterè sou kòb ou. E non sèlman ou gen dwa achte stock AT&T a, ou ta achte li pou pa egzanp 28 dola, l monte 30, 40, 50, 60, epi y ap peye w dividend ankò. Sa vle di ou fè 2 kabès. Non sèlman valè stock la ap monte, epi y ap peye w dividend. So, ou gen dwa gen ase dividend pou di ok, sa a se yon lòt sous income ke l ye. Gen moun ki viv de dividend sèlman ke y ap touche. Menm lè ke m pa twò konte sou li a san pou san paske li pa garanti, nenpòt jou konpayi a ka deside pou l pa peye w ankò paske li pa dwo dividend, se yon favè ke l fè w l ap peye w li. Kounye a w di ok, mwen gen, m envesti, m gen yon ti kòb k ap fèt, k ap, menm si ke w pa touche dividend, at least ou gen yon kòb ou mete sou kote pou retirement lè ke w vin granmoun ou pa ka travay ankò, ou konnen ke w gen yon ti stack ou mete yon kote k ap grandi, k ap grandi, k ap grandi. Sa a se yon dezyèm bagay ou bezwen fè, envesti nan stack. Envesti nan cryptocurrency, envesti nan bitcoin, gen diferan lòt cryptocurrency, gen gen bitcoin, gen litecoin, gen yon pakèt. Si ko fè rechèch wap jwenn gen yon pakèt. Gen yon la ki pral monte la, li mwens ke yon dola, ki rele Ripple. M sot envesti ladan. Menm jan bitcoin te mwens ke yon dola, jounen jodi a bitcoin 21 mil 840 so ou pa vle pou lè Wipo rive nan 20 mil dola lè sa wap di waw epi m sonje lèl te mwens ke yon dola wi paske video sa ap toujou la si wal gade video a wap di waw Emmanuel te di m envesti nan Wipo sim te envesti ladann jounen jodia bagay yo tap bèl nan menm si lè Bitcoin te ann di 25 santim yon moun te ankouraje w li te di w Bitcoin se 25 santim envesti yon mil dola ladann non jounen jodia ou konn ki valè kòb ou tap genyen Ou pa tap bezwen al travay, ou tap tou retired. So, ou rate okazyon Bitcoin nan, ebyen repo a, pa rate l paske lap vini tou. Lòt bagay ankò ou bezwen envesti, nan real estate. Bon sa a li menm pou anpil moun sa son rèv ke l ye. Paske pou envesti nan kay, ou bezwen gen kredi, ou bezwen gen kay, ou bezwen gen djòb. M panse nap vin fè yon lòt videyo, gon pakèt bagay pou n pale de kay. E nan ane 2021, 2022 a la a, m panse sa a se youn nan best moman si yon moun pat gen kay pou tou pwofite. Poukisa? paske gouvènman an gon 15 mil dola gratis ke l pral fè w kado gratis n ap vin fè yon video sou li so poukisa ou pa pran 15 mil dola a men se sèlman si w achte yon kay sa vle di ou ka achte yon kay la ou pa mete yon peni deyò ou pran 15 mil dola ou fè yon FHA loan ou bay depozit ou fè closing tout bagay nèt yo lonje yon kle ba ou e kay sa a ka kòmanse mete kòb nan pòch ou e 80 plis ke 80 pousan moun ki rich Etazini se nan kay. So si ke w bezwen rich, enbyen kòmanse ranje kredi w, file pant kreyon paske bagay yo ka bèl nan men w si w vle. E lòt bagay ankò, nou bezwen kreye diferan stream of income. Paske ou pa vle konte sou djòb ou a sèlman. Ou pa vle ke si ke w al travay travay la, si ke jodi a ou mèt al lakay ou pou gen pwoblèm. Okontrè, ou sipoze ap kontan. M bezwen pou gen yon djòb chak semèn pou ap rele pou ap pran yon jou off. Paske ou gen biznis ou ki an paralèl ansanm avèk travay ou a, ke w'ap travay sou biznis ou tou. Lè w'ap travay sou biznis ou, w'ap travay sou rèv pa w, paske lè w'ap travay sou travay ou a, w'ap travay sou rèv yon lòt moun. Ebyen ki lòt bagay ankò ou bezwen fè? Ou bezwen kreye yon account nan ebay. Al nan ebay dot com kreye yon account. Li free, ou pa gen anyen w'ap peye. Kòmanse vann nan ebay. Ou pa gen pyès investment pou fè. Ou gen bagy andan lakay ou ki pa bon ou tap jete, nenpot vye bagay, al nan flea market, ale nan unique achte, ou ka rich nan ebay avek sa selman. Ou pa menm bezwen yon kamera, menm sel fon ou an pran foto yo mete sou ebay, chita lakay ou, wap fè kob. Ebay son lot sous income ke li ye. Si m ta di nou kantite kob nou ka fè nan ebay, nap sezi. M vann nan ebay part time, antan ke m gen plizyè lòt biznis, plizyè lòt sous income. E si m ta di nou konbyen kòb li rapòte m, antan ke se pa yon bagay ke m fè pou di m fokis sou li non. Yon bagay lè m gon kèlke minit pa jou m annik ale, konnen gen moun si yo ta fè kòb sa pa ane, wa w pa t ap koze yo koze m pa t ap bòpè yo. Yo t ap panse ke anmeyy yo fin rive. Sa di n ap viv Etazini. Jounen jodi a nou wè timoun 20 tan ap fè konbyen milyon dola pa ane. San ou pa gen pyès pwofesyon, san ou pa t al nan kolèj, ou vann akawont nan ebay, vann. Lakay nou chaje bagay ladan l, vann. Mete, mete yo pou vann. Ale nan Younik, ale nan Salvation Army, achte bagay yo pou peni, mete nan ebay, n ap rich! Si ke nou ba l tan. Antan ke ou gen djòb ou a, ann di ke ou travay senk jou, lòt de jou a, kisa ou fè avèk li? Nan vennkatrèdtan ki gen nan jounen an, ou travay uit èdtan. e lòt sèzèd tan sa w fè avèk li? Poukisa w pa pran dezèd tan chak jou w di, Ban m travay sou rèv mwen, ban m bati rèv pa m nan? Kreye yon akowont nan ebay, fè yon bagay sou kote. Ebay pa mande tan, ou poste bagay la la, moun nan achte l, ou gen yon mesaj ki monte sou telefòn ou an ki di w tèl bagay. Jodi a la, m al tcheke, m gen twa pwodui ki vann nan ebay. M gentan al poste yo lapòs. Ou annik mete yo, ou al poste yo. Depann de ki kote ke w abite, ou gen dwa menm skedyoul pou lapòs pase pran l nan men w, si ke w pa ka al lapòs la. Tèlman bagay yo vin fasil. Nou tout sou Facebook, n ap fè tripotay, n ap poste foto. Al nan Marketplace nan Facebook. Kòmanse vann nan Facebook tou. Antan ke w ap pran plezi w nan Facebook la tou, fè kòb tou an menm tan an. Gon pakèt moun ki gen bagay lakay yo ki mete nan Facebook, achte bagay bon pri nan Marketplace yo fè anpil kòb. Ankò Amazon, al nan Amazon, kreye yon account nan Amazon. Nou ka vann tou nan Amazon. Bay se yo se pa store nou pral lwe nou pral bezwen kob pou nou peye rent nou pral peye anplwaye nou pral peye courant pa gen bay sa yo ou annik kreye account la al fril pa koute w anyen ou pran foto pou diw mete l kel te pran w semèn de semèn mwa pou l vann kisal koute w li pa koute w anyen epi se profi ke l ye sa vle di ou fon account nan wap envesti nan stack wap fon yon ti kob antan w gen job ou a epi stack la son dezyèm wap vann nan ebay ou gen yon twazyèm sous enkanm, wap vann nan facebook ki son katriyèm, ou nan amazon wap vann, epi kounye a ou di ok tem fon chanèl youtube menm jan sa map fè a la, nap fè kòb e sa ki bèl la sou byen fon chanèl youtube konbyen kòb wap bezwen pou ta envesti konsa pa egzanp pou kreye yon chanèl youtube zero ma pa menm yon peni menm hum eske se vre sam di a Men mwen m depanse anpil kòb, m achte kamera, m achte microphone, m achte limyè, m achte pakèt poud, men mwen k vle. Kòm di nou sa, m egzajere, gon seri de depans ke m fè pou YouTube, yo pa nesesè. Ou pa bezwen al achte yon kamera 3000 dola pou choute yon video nan YouTube. De video m sot fè, youn ki di konsa ke kijan 300 dola ka fè w vin rich, se nan sal fan mwen m choute l. Gon yon lòt ankò m fè, m pa sonje ki tit li, m fè yo len dèyè lòt, nan sèl fan mwen.

Choute lajounen. Ou anndan lakay ou, si gen fenèt, ouvri fenèt la, gen kote w ap presone w, telefòn nan ap ba w bèl imaj. Fè l deyò, gen de state w abite, oubyen jis fè yon bagay, kreye yon chanèl YouTube. Mete yon bagay ke moun ta renmen tande, oubyen si ke w pa ta vle, ou timid, ou pa ta vle nan fè videyo, ou ka kontakte m, m ka di w menm jan ou fè yon chanèl YouTube, moun pap menm konnen se pou ou, pap janm parèt figi w, pap janm pale ladan li, epi YouTube ap fè kòb pou ou. San ke yo pa janm, ou annik fon bagay ou mete la. Bon, ann di ke on mwa, de mwa, twa mwa, kat, senk, si mwa pase, ou kòmanse fè kòb jis petèt fen mwad jwen 2021. Men kisa l koute ou? L pa koute ou anyen non. Ou pa depanse anyen, ou annik fon bagay ou lage la. Konparativman avèk sa, li menm vin ap bay enfòmasyon, m ap fè videyo, m ap lage, gon efò ke m fè. Men, ou ka, m gen lòt chanèl ke m fè, m pa fè pyès efò ladan yo, m annik lage yo la. M pa janm pale, m pa janm fè videyo, m pa janm fè anyen. Ou still kapab fè kòb ankò. Ou gon ou gen yon yon laptap ki gon webcam ladann, menm lè l pa rekòmande paske l pa p tèlman ba w bèl imaj, men si w achte yon webcam ki detache, m gon pakèt webcam la, m gen nenpòt 6 webcam. Èske m bezwen tout? Non! M gen konpitè m nan la ladann la, li gen yon kamera sofistike ladann, li twò bon, m gon lòt ankò. M gen konbyen kamera, m gon pakèt. M gen Go Pro, m gen 2 Go Pro, m gen. Sa vle di, sa m konnen m egzajere. Men, gen yon moun ki pa ka efòd yo, ou ka kòmanse avèk sèlman telefòn ou an. Sa sèlman, ou pa byen plis. Kòmanse. Fè yon chanèl YouTube, rive yon lè. Ou konnen gen, gen, gen yon seri de timoun la a nan ventèn yo, k ap fè 2, 3 milyon dola pa ane nan YouTube. Sa m tande a sa, 2, 3 milyon! ki pa doktè, ki pa avoka, dayè doktè pap fè kòb sa yo tou dayè, ap fè plis kòb pase prezidan Etazini an k ap touche 400 mil dola pa ane. Pakèt timoun nan ventèn yo la k ap fè 100 mil dola pa mwa alèz. Wè l ap pran yon ti tan pou rive nan nivo sa a, but so what, bon menm si l te pran 20 an, 20 an t ap pase regardless. Kisa w fè? L pa fè anyen. Dèfwa se yon bagay ke w renmen w ap fè. Nenpòt sa w te konn fè, ou chita lakay w ap penyen tèt pitit ou epi dats et. Mete yon telefòn ap fè videyo a epi lage videyo a. Gen yon moun ki ta renmen wè kijan yo penyen tèt. W ap fè manje, filme l. Gen yon timoun lakay ou, fè l kenbe l, fè l filme l pou w tout sa w ap fè dats et. W ap pran plezi w, fè videyo, bay moun telefòn yo ap filme tout bagay. Paske telefòn yo jene jè smartphone yo ye, yo pa sèlman pou pale. Yo gen kamera k rèlman sofistike ladan yo. Defwa n ap achte telefòn nan byen chè ke nou pa menm sèvi ansanm avèk li. Fè yon bagay, kreye yon chanèl YouTube. Ou pa gen pyès kòb pou w depanse. Lè konsa w ap gen multiple stream of income. YouTube gen yon ti kòb. YouTube peye w chak jou. Gen moun pa jou, gen yon ti eleman, m ap gade la, kòm m pap fè piblisite pou li, k ap fè 12 a 15 mil dola pa jou. Chak jou. Nan youtube? I mean of course lap pran anpil tan anpil efò pou rive nan nivo sa a. Ou gen dwa pa, petèt depan de kisa ke wap fè a ou gen dwa pa fè tout kòb sa a men kanmèm, bon menm si ou te fè 100 dola pa jou, menm si ou te rive nan 100 dola pa jou epi that's it ou pa ka fè plis. 100 dola pa jou 7 jou, 700 dola pa semèn. Ou ka fè video avèk pijama w sou ou, jan ou vle, nenpòt ou pa oblije abiye. Ou stil ap fè kòb. Sa vle di nou nan mond enfòmasyon. So lè ke ou pa entegre w nan sistèm nan men ki valè avantaj ke wap pèdi. Lè ke w sèlman rete nan yon ti djòb ki peye w pou w mal, pap menm byen viv menm. Paske depi se djòb ke w gen, ou pa ka woule nenpòt machin, ou pa ka rete nenpòt kote, ou pa ka vwayaje al kote w vle, ou pa ka vwayaje lè w vle. Paske ti sa yo ba ou a, sèlman pou yo kenbe w vivan. Men, si ke w di, ok, m pa gen pwoblèm, kòm se li m genyen, kòmanse ansanm avèk li, men chak tan m touche banm mete yon 20 dola, banm mete yon 30, banm mete yon 50 dola sou kote. Lè m fil taks mwen, m fè yon ti kòb nan taks. M pa t gen plan pou l ye, pa yon kòb pou di ke m t ap tann pou m peye bil. Te m pa manyen, te m envesti l. M garanti w nan 3 a 5 an, ou p ap bezwen yon djòb. Ou p ap gen djòb nan men moun. Ou di oke, banm kreye yon akawont ebay, banm vann bagay lakay mwen nan ebay, banm achte bagay use mete nan ebay. Te m ale nan Facebook Marketplace, Amazon yon ti jan plis bagay an min. Si w poko gen eksperyans, pa antre nan Amazon. Vann nan eBay, vann nan Facebook, kreye yon chanèl YouTube, envesti nan stock, epi w a ban m nouvèl. Nan 3 a 5 an, w a ban m nouvèl. So, m pa p di nou anyen ke m pa fè. Sa m ap di nou la, se sa ke m fè chak jou. Sa vle di si ke w rele m di m kijan pou m ede w fè l, yes, paske mwen fè l, dayè m pa gen yon job tou. M pa janm nan pozisyon kote ke pou m ap bezwen djòb nan men pyès moun, e m pa kwè sa ap janm fèt tou. Poukisa? Paske m renmen fridòm mwen. M pa aksepte son moun ki pou di m kilè pou m al dòmi, kilè pou m leve, ki kote m ka abite, ki machin m ka kondwi. Moun nan menm awoze l, li di m men konbyen jou m ka malad nan yon ane. Kiyès ou ye? Bondye w ye? L ap fè sno deyò a. E nan ofis mwen mi la a? Sno a men ou, tè deyò a. I don't care. Gen anpil travay ki voye moun ale, but m gen libète m ka rete la a minui, in è, dezè, twazè, m ka dòmi nan ofis mwen si m vle, m pa gen pwoblèm. M gen kle m nan men m, m mèt tèt mwen, m granmoun, m vle ret lakay mwen nenpòt kote ke m ye, min m ap fè yon bagay, m enjoy sa m ap fè a. E m ap fè yon bagay ke m enjoy, k ap rapòte m kòb, I mean. Gen moun ki gen yon djòb k ap fè kòb pa egzanp gen yon seri de doktè ke m konnen ki sanse di yo ap fè anpil kòb nan travay yo men yo pa gen yon vi yo pa ka al an vakans yo pa jwe kòb la menm lè yo gen yon bèl machin yo pa janm nan machin nan paske yo toujou nan travay yo gen yon full time djòb yo gen klinik sètadi lè yo monte machin nan se nan kouri gentan no sa pa yon vi moun sa yo egziste men yo p ap viv ou pa bezwen yon doktè jounen jodi a ou pa bezwen yon avoka pou w vin rich ou bezwen gen bon sans. E se sa ke m ap ede w pou gen bon sans pou di ok, m pa ka panse menm jan avèk tout mas pèp la. Si w ap fè sa tout lòt moun ap fè, w ap end up menm kote tout lòt moun yo ye a. Si w bezwen gen yon bagay lòt moun pa gen, fòk w aksepte fè yon bagay lòt moun pa fè, ki se sa m ap fè a la a. E m garanti w, w aplike l nan vi w, yon jou w ap chache m pou remèsye m. Menm lè ke e pa sa m bezwen, m pa bezwen pèsonn remèsye m, m pa bezwen pèsonn ban m kredi. Men, Bondye fè twòp pou mwen. M pap janm jwenn Bondye pou m remèt li sa l fè pou mwen. Se lè m ede w e la m pran plezi m. E sa k fè ke m ap fè videyo a. Ankò nou veye nan fen videyo a m ap di nou mèsi se te yon plezi. E ankò Pa bliye pataje videyo a avèk tout zanmi w, fanmi w, tout moun ke w konnen. Pataje l sou paj Facebook ou. Voye l bay tout kontak ou gen nan telefòn ou. Sike w potko abòne avèk chanèl la please please please abòne subscribe avèk chanèl la paske m pa gen anpil moun chanèl sa ta sipoze gen ovè 100 mil moun nan paske se bagay kap ede nou sike m pa gen anpil moun guess what map yon lè map rete map dekouraje m pap fèl ankò. E m konnen si m kanpe l gen anpil moun k ap pèdi. Paske gen anpil moun konnen ke ki enjoy, gen anpil moun k ap rele m m ap ede, gen anpil moun k ap temwaye ban mwen, di m atravè sa konsèy ke m ap bay yo gen tan kòmanse wè chanjman k ap fèt nan vi yo. M resevwa kòl chak jou. Ankò, men fò nou ankouraje m. M pa mande nou pou nou peye m, m pa bezwen nou peye m. Men abòne avèk chanèl la. Like video yo chak tan nou wè video a pase like li pataje l subscribe al sou notification mete l sou all konsa depim poste yon video wap premye moun kap konnen nap fè live chak vendredi chak samedi de 8 è a 9 è edmi sikim jwenn anpil moun ki subscribe guess what m pral fè l 3 jou 4 jou m pa may poum fè live 7 jou non kòm di nou m pa gen yon job sa vle di m ka fè sam renmen mwen lib poum fè sam vle. Pase tout kòb mwen fèt pasiv. M pa bezwen travay pou m fè kòb mwen. Kòb mwen ap fèt regardless. Ke m ap dòmi, ke m an vakans. Sa vle di, m pa may pou m ba nou tan m depi ke m wè ke nou montre m nou apresye l, nou pataje videyo a, nou mande zanmi nou pou yo abòne ansanm avèk mwen. Si nou gen moun lakay nou, plizyè moun lakay nou, fè chak ale sou telefòn li, abòne, sa ap reyèlman m ap apresye sa anpil. E anpil moun ap voye poze m kesyon, premye sa m al gade, èske moun nan abòne avèk chanèl la? Lè yon moun fè yon kòmantè anba video m ou voye ou poze m yon kesyon si m wè w pa abòne m pap reponn ou non sa se kach li pa koute w anyen sèlman abòne sa di lè ke w abòne avèk chanèl la ou fè pati de famiy an kounye a mwen dwe w enfòmasyon men ou pa abòne m pa konn kiyès ou ye pou ap voye poze m kesyon ou panse m pral reponn ou oubyen moun nan ap rele m e si m ka gen telefòn ou Ou pa gen telefòn mwen jis abòne. Si w abòne ou pa ou ka gen telefòn mwen ou ka rele m gen moun ki di m wèl m ta l ouvè account wi boo a m pa ka èske ou ka ede m èske w abòne a channel la non den poukisa m pral avè w m pa mande w kòb m pa mande w anyen m pa mande w pou w peye m pou m ede w m sèlman di w klik sou subscribe that's it bon si sa w pa ka fè l e mwen menm kap pran konbyen tan kap fè preparasyon fè rechèch pote enfòmasyon pou ou a m gen dwa di ke m pap fè l tou. But m pa egoyis paske m konnen nan vi sa a fòk ou bay pou ka genyen. Plis ou bay se plis ou genyen. So ou menm petèt se sa k fè ou poko ka genyen paske ou pa vle bay. Menm sa k pa koute w anyen ou pa vle bay. So imajine ou I mean si ke se kòb pou ta bay. So antouka abòne avèk chanèl la, like videyo a, pataje l e sa ap fè m plezi anpil e sa ap ban m kouraj pou m fè plis videyo. Ankò m ap di nou mèsi. Se te yon plezi.